Bonjou tout moun, sa depan de lè wap gad video sa. Aktyèlman la nou retwouve nou nan komin Tibiwon, pli presizeman e sou mòn Venkè, kote nou pwal fè w viv youn nan sit touristik ke vil la konnen ki se Fò Rigo. E jan jan n anonse l la, nou pwal fè w viv fò sa, youn nan sit touristik ke ke anpil nan nou kap viv nan komin nan ki pa ki pa ki pa konnen e istwa

Aktyèlman la, nou retwouve nou nan komin Tiburon, kote nou vin vizite youn nan sit touristik ke vil la genyen, ke anpil nan moun Tiburon pa konn istwa sit sa. E jodi a se yon plezi pou n avèk youn nan sitwayen ki pase de prezantasyon nan komin nan ki pral bann istwa kèk bagay de fò sa. Se Carole kòman w ye? Sa va e twa menm?
Anfòm, jodi a se yon plezi pou m avè w kòm youn nan ansyen ki nan vil la e m ta renmen w fè yon ti prezantasyon de ou menm avan menm ke n kòmanse nan istwa de sit touristik sa ki se Fò Rigo. Sou yon ti pi onè, natif natal Ke m fèt nan komin sa a, e se komin nan ki grandi m, se komin nan tou ki edike m, e se komin nan tou ki te fè m vwayaje aprèzavwa ke m pase 43 zan aleksteryè, e ki te fè m fè swivi nan syans sosyal, m te etidye l nan Roxbury College, Boston, Massachusetts. E de tout plezi pou mwen, pou m fè retrase panorama depatman Sid la, Se aktyèlman ke Tibiwon fè pati depatman an. Otrefwa Tibiwon pa t nan Sid, li te nan Grandans ke l te ye. Jisteman, nou te gen de pwen estrateji avan menm lendepandans. Nan lagè Sid anglè e fransè, Tibiwon te demere pati pa fransè a, e lè anglè li menm te demere pati pa anglè paske jeneral Mitland te abite nan lè zangle e se lè sa a gè a t ap kòmanse ant jeneral Knollys e Mitlan, sa te pase 8 mas 1748, ki aktyèlman fè nou pòte vil Tibiwon an. E se nan Fò Tapyon ke Tibiwon te pran nesans. M pa konn si w gen plis pou ajoute. E paske li menm, Anglè, te demere tou nan Jamayik, nou konnen se pati ke Fransè te pran gè a, e sa ki fè pati sid la toujou demere pou Fransè. Mwen prale kounye a, nou te nan pati Anglè e Fransè avè nou. Kounye a nou pral nan pati politik ayisyen ki te kòmanse an 1793, de 1793 a 1799, passage de Toussaint Louverture, entre Louverture. Tousen e Jeneral Rigo Nan Rigo, Jeneral Rigo gen de Rigo Yon sèl sitwayen an men gen de vèsyon Rigo Gen Rigo 1799, sa vle di li te èlmi chane Tousen Louvèti E vin gen Rigo ki vin jeneral Depatman Sid la se apre endepandans E menm apre asasina Janjak Desalin ke Rigo te revyen an Frans Aleksann Petyon te plase l jeneral e kòmandan depatman Sid la. Men, lè l te pran egzil, sa te pase 28 jiyè 1799, Rigaud te kite Okay. Se la a Tibiwon l te vin anbake pou l al an Frans. E nou gen yon zòn ki pa lwen nou de la, lè Rigaud te Tibiwon, moun Tibiwon pran nouvèl ke Prezidan Tousen Louvèti yo kòm swadizan listwa di, di prezidan men Tousen pa t ko prezidan, di Tousen ap vin Tibiwon. Y al regwoupe yo nan pasaj anba e zòn sa tou pote non Pasaj Prezidan e tandiske listwa Tousen pa t jamè vin Tibiwon vre men se paske Rigo ki te Tibiwon nan 28 jiyè 1799 ke l lèse Tibiwon le 3 out 1799 e l al anbake pou l al an Frans. E mwen mwen wè yon M pa konn si sa se yon kanno ki atè a la M pa konn si w ka pale m de de kisa li ye menm Èske w ka ban nou ti istwa de li menm? W ap w ap jwenn pyès kanno a e w ap jwenn batiman fò a tou Se la mwen di w ke sòlda yo fransè yo te abrite Fransè te la e w ap jwenn kèlke epwen ankò gen yon lòt fò yo te abrite la Se jis lè w rive apati de komin lèzanglè Se lè sa fòs anglè a li menm te te pi wo La nou menm ki fè Fransè yo te plis pote viktwa paske la Jamayik te sou kont Anglè. E jiska prezan, jiska 1961, se lè sa a Jamayik, Anglè kite Jamayik. Se an 19, tou dènyèman la, ou mèt di an 1961. Donk, e nou menm tout pa, tout pati sa a, se pou Fransè l te ye. E jisteman se, se apre. Ki fè franse pèdi la zòn kote n ye a se nan gè endepandans lan ke Desalin vin revyen l vin pran tè a nan men franse se sa ki fè jisteman ke li pa pou franse ankò li vin soti kolon li vin soti teritwa leta ayisyen.
Men youn nan bagay youn nan remak ke m fè e se si ke sa. Kòm sit touristik ki nan komin nan, èske pa gen enstans konsène ki te kapab estriktire l pou touris te kapab vin vizite? Bon, se chak, petèt nouvèl jenerasyon ke nou menm, jenerasyon presedan yo pa fè travay yo, e m kapab di Leta ayisyen an swa bliye kontinite d'Eta yo paske. Si Desalin te fè tout travay sa a, li te ankadre peyi a, li te fè peyi a avèk tout fò ladan, menm fò ki te pou koloni, fò kolonyal yo, e li menm apre endepandans li bati plizyè fò, nou pa fè kontinite deta, se chwa ke lòm ayisyen te fè. E m ta swete nouvèl jenerasyon sa a, yo retrase. Tout Ayisyen konsekan ki gen fyète Desalin nan nan kè nou, nan tèt nou, ki pòte drapo epope 1803, Vètyè 1803 se nan kè chak Ayisyen ke l ye, e Endepandans 1804 la nan chak Ayisyen, jisteman m tonbe nan ti biwon nan pa m nan, nan komin pa m nan, pou m di yo, jèn ti biwonèz yo, ke nou travay o pwofi de ti biwon, e menm o pwofi de la Repiblik tou. Pase answa nou se ti biwonè, ti biwonèz, men konsideran ke nou chak ki la a se Ayisyen, Ayisyèn ke nou ye, e pou nou travay o pwofi kolektif de la Repiblik. Pou chak peyi a, m pa konn si nou pral vin yon prezidan, si nou pral premye minis, si nou pral minis sa nou pral ye a, m swete nou pou nou travay o pwofi de la Repiblik. Pou nou pou peyi a vin bèl paske se peyi nou ye nou pa gen peyi de rechanj gade sa le mond antye ap imilye nou lèzetazini repiblik dominikèn bon nou pa gen peyi de rechanj se ayiti ke nou gen se ayiti ke nou konsidere se pou nou fòse lidè nou yo moun nou nonmen yo pou travay avè nou pou nou viv avè yo Pou nou fòme repiblik ke Desalin te vle a, repiblik ke Aleksann Petyon te vle a, repiblik ke ewo endepandans nou te vle a, se nou menm ki pou fè kontinite deta. E sa m swete nou jenès ayisyèn yo. Mèsi. Mèsi anpil.